Bonsoir bonsoir et bienvenue sur planète avec Tika Mijaena Tika Mijaena se show paw la ki toujou rantre lakay ou de chak dimanche aprè midi nou diw merci deske ou te gentan la ou chita wap tann nou wap tann nou wap tann nou e se konsa tou Pandan ke ou te chita nou tap prepare pou pou nou rantre lakay ou pou nou rantre lakay ou jodi an so ou menm ki pot kò la ou menm ki pot kò tande ou menm ki pot kò pran nouvèl nap mande w pran ti chèz ou vin chita pou tande show paw la ki se Titamidjeyena Titamidjeyena sa ke nou gen pou ou jodi an Non, fòk nou di kòman pou jwenn nou. Kòman pou jwenn nou, ou prale nan YouTube, wap tape Tea time with Jayena e konsa wap wè sezon 1, sezon 2, sezon 3, wap wè show sa yo e konsa tou wap pran yo wap gade yo e wap gade pandan ke wap gade wap pataje yo, wap share yo, wap like yo tou epi konsa tou wap subscribes yo tou, wap subscribes yo pou nou kapab Kontinye a pataje sa ke nou genyen pou ou jodi a. Kontinye a pataje chak sa ke nou gen pou ou. So, nou di w mèsi, mèsi, mèsi anpil. Anpil moun ki t ap tann pasyamman. Anpil moun ki t ap tann avèk pasyans cho sa a. Gen anpil tou ki te gentan konnen ke nou p ap fè cho a ankò paske yo pa t wè nou. Nou pran anpil tan. Nou pa vini. Nou pa pale. Men. Pandan ke nou te nou te pwan ti break lan, nou te pwan yon break, tankou m te di nou, fòk ou netwaye cho a, fòk ou lave l, ou fin netwaye cho a epi kon fini pou w lave cho a epi kon fini pou w cook li. Now what is it? Sa ke n ap fè, se kounye a se cook n ap cook cho a, se cook n ap cook cho a. So, jodi a sa ke nou byen kontan dèske nou ou kite nou rantre lakay ou, ou kite nou rantre lakay ou aprè midi an pou n pote sa ke nou genyen pou ou, mwen genyen pou m pote pou ou a. Sa ke n gen pou w jodi an, se kominikasyon nan yon relasyonship, kominikasyon nan yon relasyon ke ou genyen. Kòman ke nou kominike nan relasyon nou yo, relasyon madanm ak mari, oubyen pitit avèk avèk manman, pitit avèk papa, kòman ke nou kominike.

Koman kapab kill time. Nou menm ayisyen nou pote on la plupart des ayisyen mwen m pa kon sa la plupart des ayisyen nou toujou an reta nan tout sa ke nap fè nou toujou an reta yo just rele nou retardateur which is ki pa on move bagay men Lòske nou pral travay, nou toujou ale alè. Lòske nou pral fè yon lòt bagay, nou prale, yo ban nou apwentman ki pou tèt pa nou, apwentman doktè, n ap rive 15, 20 minit an reta. So, kòman ou kapab kill time? Pou kill time nan, si w ap leve, si w genyen ok, ou di ou gen inèdtan devan w pou w prepare. Preparasyon an, se te, se te, se te travay ou pral fè. Konsa tou gen anpil nan nou ki toujou rive an reta tou, yo toujou, bòs toujou ap kouri dèyè nou pou, pou anreta e konsa tou nou pèdi djòb nou pas. Paske nou an reta. So si w leve, ou gentan bay tèt ou de 15 a 20 minit. Sa ou mete la ou gentan fin ou te gentan fin prepare sa ke se te rad la wap mete ou gentan prepare l ou gentan fè prepare manje pou moun ki pral travay prepare timoun ou toujou prepare sa yo lè w fin prepare yo epi avan sa si timoun nan li menm se yon timoun ki ka prepare tèt li ou te gentan fè l si l pral lekòl demen maten ou gentan fè l prepare l depi nan aswè. Se konsa ou kapab kill time. Kounya lè lè a rive ou pa bezwen nan kouri. Ou pa benyen nan bat kò. Ou pa bezwen nan kase tèt. Oh kote m te met valiz la? Kote m te mete bous la? Kote m te met lisans la? Kote m te met kle a? Se konsa. Lè sa ou vin gen ti tan ou repoze. Ou vin gen ti tan tou pandan ke ou nan wout lan. Si gon bagay ki rive. On aksidan ta pase ou pa ta bezwen an reta. 15 minit, 20 minit sa ou te gen tan sere mete anba. Se 15 minit sa ki. Pral sèvi w paske ou te gentan manage li byen. Konsèy map ba ou, manage time ou konsa ou pap pèdi job ou, konsa ou pap pèdi apwentman doktè, konsa tou boss ou pap revoke w. Se te yon konsèy de Tea Time with JNNA. Merci. Wi wi wi nou di w merci welcome back welcome back kote ke nou te gentan di w kisa ke nou genyen pou ou se kominikasyon nan yon relasyon nan relasyon an de Fanm, nan relasyon familyal, nan relasyon timoun avèk pa, pitit avèk papa, pitit avèk manman oubyen nan relasyon avèk nenpòt moun wap kominike. Nou konnen kominikasyon, kisa kominikasyon an ye? Kominikasyon, m kapab di w, se echanje, wap echanje ide. Wap echanje ide, m ap echanje ide pa m, wap echanje ide pa w. Ok. An nou pran kominikasyon de ki nan yon relasyon, kominikasyon nan antre madanm avèk mari. Pafwa nou wè gen nan nan kominikasyon, nou wè ke nan nan anpil nan nou menm, anpil nan fwaye, anpil nan madanm ak mari, anpil nan mennaj avèk boyfriend avèk girlfriend, Anpil moun ki plase jan ke ou jan ke ou ou ou chwazi pou fè relasyon w lan. Ok. Nou pa konnen, anpil nan nou pa konnen kòman ke pou nou kominike. Premyèman, nou konnen nan milye, sitou nan milye pa nou, nan milye ayisyen, nan milye pèp nou an, an nou di sa, yo di ou ou lòske w ap kominike, yo toujou di konsa ke yo an an an palan de granmoun lontan yo, an nou di sa, nou p ap di nan tan konnya yo. But an palan nan nan tan granmoun lontan yo diw konsa ke ok sa ke gason an di se sa si gason an di konsa ok m diw pa ale la se sa fi a li menm kisa li just rete lap tande sa ke moun nan di tandiske nou pa nou pa moun nan pa janm pa janm eseye eseye komsi m te kapab diw moun nan eseye poul exchange ide pa li pou chanje ide pa li pafwa moun nan gen opinyon l tou Ou kapab di m pou m fè tèl bagay, ou kapab di pou pou m fè tèl bagay, pou m di pou m di tèl bagay oubyen pou m pou m akonpli tèl bagay epi epi sa ke ou di ou di m nan m pa dakò ansanm avè l men sa pa vle di pa dakò m pa dakò ansanm avèk sa ke ou di m nan kòm si se dezobeyi m dezobeyi w oubyen se derespekte an nou di sa dese de derespekte m derespekte w anprann se pa sa l vle di pafwa nan yon kominikasyon Gen moun ou konn ou konn gen moun ki akò gen moun ki dezakò gen madanm ki akò gen gen mari ki dezakò sa pa vle di kòmsi kominikasyon yo pou yo tonbe de tou lè de tonbe menm jan ou kapab di tèl bagay m kapab di konsa m wè syèl la ble m wè syèl la ble epi pandan ke ou di m ou m wè syèl la ble oubyen m wè l wouj Ou wè louj? Konnya la, nou pral debat, ou pral dim konsa ke kisa ke ou wè ke kisa k fè ke ou wè syèl la ble? Konnya la mwen menm sa ke m pral di w m ap al esplike w men kòman, men kòman m wè syèl la ble, men sa m wè nan syèl la ki fè l ble, èske se etwal yo ki yon ti jan kwochi oubyen èske se etwal yo ki ale tou dwat, èske se etwal, e tout etwal yo a la liy? M la map baw egzanp ke koman ke m wè syèl la ble. E se konsa tou si se Maria ki wè syèl la li di li pa wè syèl la ble epi li wè koulè pay la se wouj li ye. Kounya li menm lap baw esplikasyon koman ke li wè li wè syèl la syèl la wouj. Men sa pa vle di pandan ke moun nan li menm lap esplike w men kòman men kòman l wè bagay la men kòman l wè bagay la kòmsi pou di konsa ke se respekte l pa respete w ah madanm sa li menm li pa respekte m li pa tande sa m di tout sa l di tout se sa se sa k pase non nan yon kominikasyon Nan yon kominikasyon, fòk nou tou lè de, fòk gen dezakò, gen des, gen akò, pafra pawòl yo konn to, pa, panse yo, tòt yo, panse yo, yo konn tonbe menm jan, lè sa a, liv la ouvri, tout moun dakò, tout moun dakò de jan l tonbe a paske chak moun wè avantaj pa yo, nou konprann, chak moun wè avantaj pa yo e se konsa tou, gen de fwa n ap kominike, gen tèl bagay ki pa, yo pa tonbe menm jan. Yo pa tonbe menm jan. Men sa pa vle di lè pa w la pa tonbe menm jan ansanm avèk pa m nan kòm si sa ke ou di an m dwe dakò l. Li pa ka konsa mezanmi. Li pa ka konsa. Anpil nan nou menm nan milye ayisyen an, nou nou toujou kòm si jan ke nou te leve dèyè a, jan ke nou te leve. Jan ke ansyen paran nou yo te leve nou an, kòmsi lè nou vin gen yon madanm, oubyen lè nou vin gen pitit pa nou, nou pale, nou, nou pale menm jan ansanm avèk yo. Sonje byen, edikasyon sa ke ou genyen an, ou pran an, edikasyon ou t al sou ban lekòl, gen anpil nan paran nou yo ki pa t konn, ki pa t konn, ki pa t pase sou ban lekòl. Men pa pase sou ban lekòl yo an. Sa pa vle di konsa kòmsi se se konnen yo pa konnen non. Chak moun konnen nan lèvo pa yo. Ou konprann? Chak moun konnen nan lèvo pa yo. Ou pa ka di m konsa ke ok, m t ap etidye yon bagay depi, ou t ap etidye yon bagay depi an 1980 avèk yon moun ki vin ap etidye menm menm sijè a, menm subject la an an an 2019 pou di m konsa ke pou pa gen kenn chanjman ki fèt ladan l. Non, gen anpil chanjman ki fèt ladan l kounye a la, ou menm ki te etidye l nan tan sa a, nan 1980 an, kounye a la, ou pral pran tout ti diferans yo, tout ti diferans ki genyen ant 2019 nan, 1900, 2019, Ok, ou pral pran tout ti diferans sa yo kounye a ou pral konpare yo avèk paw la, si pou fè improvement wap fè improvement e m kwè sa, m kwè sa tou, se improvement pou ta fè, se improvement pou ta fè men u pa ta dwe rete menm jan, menm jan u ta, pou ta dwe rete jan ke ou te, ou te konnen subject la depi, sujet a depi an 1980 avèk 2019 pou di konsa se 2 bagay sa yo yap vin menm egal, yap menm jan. Non, i pap jamè, i pap janm, i pap janm konsa, i pap janm konsa. So, sa fè sa, sa fè sa, fòk ou, fòk ou aprann, nan ki fason? Fòk ou aprann pou learn, ou konprann? Fòk ou aprann, fòk ou aprann, fòk ou aprann pou ki sa? Paske toujou gen improvement, nan yon kominikasyon toujou gen improvement, gen yon bagay m te konn di, m te konn di nan tan lontan, konnya pitit pa m menm bagay la y ap, y ap di l. Yo pap menm dil kon yo pap yo pap menm dil menm jan paske gen paske tan ap evolye tan ap evolye nan yon kominikasyon mezanmi antre madanm ak mari kominikasyon yo pafwa yo konn tonbe akò pafwa yo konn tonbe kon yo konn dezakò e sa pa vle di lè yo konn tonbe dezakò a kòmsi nou pwal kite sa oubyen nap mache a entèl paka entèl paka tandem m mache pòs mwen Entè paka tout sam dil se pa sal vle tout sam fè se pa sa li vle so nou kite sa non li pa ta dwe konsa li pa dwe konsa poukisa paske nou pa aprann kòman ke pou nou kominike nan yon fanmi nou pa konnen kòman ke pou nou kominike nan yon fwaye nou pa konnen kòman pou nou kominike nan avèk timoun ok an nou pran dè egzanp ankò kote ke Ok ou di moun nan konsa wap kominike avèk avèk yon pitit ou lè w di wap kominike avèk wap kominike avèk pitit avèk timoun nan ok timoun nan li menm an nou pran egzanp yon timoun ki ki ki lekòl ki nan high school ok timoun nan nan high school ok li leve chak maten li leve li pral lekòl ou menm kisa w fè kisa w fè ou pa an nou pran egzanp gen anpil paran ki konprann tou Anpil paran ki konprann tou pa egzanp lè timoun nan nan kay la yap peye bil pou timoun nan yo bay timoun nan manje yo fè tout bagay se sa ki se sa ki fè tout se sa ki kominikasyon se sa ki mete yon lyen se sa ki mete yon lyen se pa sa lye fòk nou chita fòk nou chita ansanm avèk timoun yo pou nou kominike ansanm avèk yo pale avèk yo pase men nan tèt yo sitou nan vakans nan vakans timoun nan chita li pap fè anyen pap pran lise yo lise yo m pa konnen si w konn wè sa gen de seri de paran de timoun Lòske gen lekòl, yo kontan pou yo kite kay la. Yo kontan pou yo kite kay la, ou konn pou kisa? Paske nou menm paran yo nou pa konn kòman pou nou kominike avèk yo. Tout sa ke nou fè se rele nou rele sou timoun nan. Si nou di timoun nan konsa ke timoun nan fin manje nan yon asyèt, ok. Li fin manje nan asyèt lan epi li pranl li lagel nan sink lan. Li pa lave. Lè w gade, ou gentan rele sou timoun lan, O, vin lave asyèt lan, vin lave asyèt lan. W ap chache yon fason pou di timoun lan, A, ou te manje nan tèl asyèt, pa gen moun ki timoun ou, pa gen moun ki bagay, wèl, ou fin manje, met tèl bagay, met tèl. Men kòman pou, fòk, fòk ou lave asyèt lan, pa kite l nan senk lan, pou pa fè bèt, pou pa fè ravèt tankou, tankou nou yo konnen nenpòt bagay sal ou kite nan yon kay, l ap fè ravèt, ok. Ou pale avèk timoun nan nan yon fason. Lè sa a. Si w di timoun nan sa konsa, ou di l premye fwa, ou di l dezyèm fwa, ou di l twazyèm fwa, ou wè timoun sa li menm li pa pran, li pa dakò, li pa tande sa ke ou di an, ou konprann? Timoun nan li pa tande sa ke ou di an, a timoun sa li menm m kapab di w li gen yon pwoblèm, li gen yon pwoblèm. Men sa depan, kominikasyon sa depan de jan ke ou moute sou moun nan, jan ke de ton, fason ke ou, ou moute sou moun nan, fason. ke ou pale avèk moun nan awogans ke ou ou rantre sou moun nan avèl si kounya ou di konsa ke wap kominike avèk timoun sa ou vini se moute ou moute sou li se rele ou rele sou li tankou son bèt ou konprann tankou son bèt lè sa kisa timoun nan ap fè Timoun nan li menm, l ap bo move jan, l ap bo de seri de move jan tou, timoun nan gen san tou mezanmi, come on, nou tout gen san, si yon moun oke yon lòt moun nan laj ou, nan parèy ou, yon granmoun parèy ou, li pale nan yon fason avè w, m pa kwè w ap kontan, Konprann? M pa kwè w ap kontan, men se menm jan timoun yo tou. Fòk nou konprann ke timoun sa yo, yo gen pèsonalite. Menm jan ou menm ki granmoun, ou gen pèsonalite tou. Si w di l yon bagay ke li ka di konsa ke li pa kontan, pafwa timoun yo p ap montre w, yo p ap di w egzakteman ke, ok, a, Dadou di m tèl bagay, m pa renmen sa w di m nan. Sitou nan milye ayisyen yo, nou pa renmen lè timoun yo ap express themselves. Depi timoun nan ap ap ap express tèt yo nou toujou konnen ke timoun sa se maledve l maledve oubyen se frekan timoun nan frekan. Se pa vre. Fòk nou apwann apwann konnen kòman pou nou kominike avèk timoun yo. Lè sa, lè nou menm nou konnen, nou apwann tèt nou kòman pou nou kominike avèk moun Konnya la sa ke nap bay timoun yo, kominikasyon nou genyen ansanm avèk timoun yo, yap wè ke nou konnen kòman nou kominike avèk moun konnya wap anplwaye anplwaye menm fason sa ou kominike avèk moun deyò a jantiyman pa jan pafètman jan ke ou kapab fèl la nicely ou pale avèk moun nan lè sa wap kapab jwenn yon fason pou kominike avèk paw la tou lè sa timoun nan li menm lap wè ke ou vin yon fason sou li ah An cheri, men tèl bagay, men tèl bagay, men tèl bagay ou pa gen pou te fè tèl bagay, tèl ba. Trè dosil! Lè sa timoun nan plis tande w ke lè w rele sou li a, lè w rele sou li a, ou fè, lè w rele sou timoun nan, ou fè timoun nan li menm li anraje, ou fè timoun nan fou, ou fè timoun nan li menm l ap frape pòt sou w, li vire do l li pa ka tande sa w ap di l lan paske ou pa konnen kòman pou kominike ansanm avèk li. So nap mande w nou menm ki nan milye ayisyen an, eseye konnen kisa kominikasyon an ye, kominikasyon an se echanje ide pam, ide pam, sa pa, ide pam ka, nou ka madanm ak mari epi ide nou pa ale menm jan, ide nou pa ale menm jan but ou fèl nan yon respè ki mityèl, ou respekte sa ke moun nan ap di w lan, ou tande sa ke moun nan ap di an, gen anpil bagay ke nan kominikasyon tou fòk ou gen, fòk ou ka tande. Fòk ou ka tande sa moun nan ap di w pafwa ou poko menm fin pale men moun nan gentan eeeeee li gentan li gentan eksploze ou konprann moun moun sa gentan eksploze paske li poko menm fin tande sa ke wap di an men m kapab di w sa de sa sa depan de de de ton ke ou anplwaye a ou anplwaye pou kominike avèk timoun avèk moun sa nenpòt moun nenpòt moun. An nou pran ezanp ankò si si nan bòs travay la, ke bòs travay la moute sou ou paske ou pa vle pèdi djòb ou, ou pa vle pèdi djòb ou, ou just moun nan mèt moute sou ou jan l vle, bòs la mèt moute sou ou jan l vle, ou pap di anyen wi bòs, wi bòs, se sèl sa wap di. Paske ou konn poukisa, paske ou pa vle pèdi djòb lan. Men, lè misye di w something, depi w gen rezon nan fason ke gen rezon, ou konnen ou gen rezon, ou pa ka kite bòs moute sou ou, ou pa ka kite okenn moun moute sou ou paske ou gen rezon. Si w konnen ou fè yon bagay ou pa ou pa ou pa swiv lwa travay moun yo, w ap fè kwochi, w ap fè de lè yo di w pou ponche a midi epi w ap vini ponche a inè yo fè w derespektan yo yo yo fè w desepsyon. Ou pa ka di anyen paske se tay moun yo w ap pran, w ap vòlè tay w ap vòlè tan moun yo. Men, si moun nan pale avè w nenpòt jan, la se pou w rete rete dosil pou pou tande sa moun nan di, ou pa ka monte sou moun nan. Men, depi w tande se. Ou gen dwa paw, ou konnen ou respekte tèt ou, ou gen dwa paw, ou gen dwa ke moun nan di w tèl bagay fòk ou ka pale avèk moun nan. Bon sa depan tankou m kapab di w se ton an ke ou itilize pou pale avèk moun nan. So, n ap mande w mezanmi, chache nan bon fason pou nou kominike avèk mari nou, madanm nou e avèk timoun yo tou. N ap kontinye pou kominikasyon.

Wi nou di w, nou di w byenveni ou menm ki pot ko la, nou tap pale de kominikasyon, kominikasyon de de patnè yo, kominikasyon de timoun yo avèk manman, papa yo, you know nou tap pale de kominikasyon nan yon fanmi an totalman, jeneralman kominikasyon nan yon fanmi so Pou kominike, ou konnen gen lwa nan kominikasyon, gen lwa, gen de lwa pou anplwaye nan kominikasyon. Ok. Lwa pou anplwaye nan kominikasyon, premyèman, fòk mesaj sa ke w ap pataje a li klè. Konprann? Sa ke w ap di an li klè. Pase, gen de seri de kominikasyon ou pran avèk yon moun, ou pran avèk yon moun, ou pa konn ni pye pawòl lan, ni tèt pawòl la, pase ou just lage pawòl lan epi ou vle pou moun nan tande w. Nan kisa moun nan pral tande w la? Moun nan pap janm kapab tande w poukisa? Paske sa ke wap di l lan li pa klè. Konprann? Sa ke wap di l lan li pa klè, fòk fòk fòk fòk fòk ou tan fòk ou konn pawòl la, fòk pawòl la byen tonbe, pawòl la byen klè, i i klè nan nan sa ke wap sa ka wap pa wap wap pataje a, sa ke wap bay moun nan, fòk li klè. Si l pa klè, pa egzanp, si w vini ou di m konsa ke a tèl bagay tèl bagay tèl bagay, ok. Ou poko ou pa dim ou pa dim ou ou pa ou pawòl la pa tonbe klè m m pa ka konprann sa ke wap dim nan pafwa tou nou tande de seri de pawòl nou pa konn ki kote nou jwenn yo nou just fè pap nou tande deyò a yo di tèl bagay san esplikasyon nou pranl nou kouri rantre lan dan kay la avèk li vin vin pranl pou nou itilizel sou timoun yo vin pranl pou nou itilize sou mari yo vin pranl pou nou itilize sou madanm yo non fòk ou avan ke ou pran yon egzanp deyò a. Koute byen wi. Avan ke ou pran yon egzanp deyò a, ou pran l ou rantre l pou vin pran l pou kòmsi rantre l anndan fwa yo anndan lakay ou. Fòk ou konnen kòman bagay la kòman kòman pawòl sa a di, nan ki fason l te di, pou ki rezon l te di, epi kounye a ki ki ki ki avantaj ki genyen ladan l, ki dezavantaj ki genyen ladan l. Pafwa gen yon pawòl ou ta viv byen lakay ou. Ou tap viv byen lakay ou. Epi pandan ke wap viv byen lakay ou, ou tande, ou tande on vagabon, on vagabòn deyò a ki di tèl pawòl, ah, yo di fi, men di men kòman fi ye, fi sesi, fi sela. Konnya la ou menm ou tap viv avèk ti madanm ou byen pwòp. Lè w gade, ou parèt nan kay la, paw. Ou parèt nan kay la, pap, a, avèk pawòl sa a, oh men kòman yo di fi ye wi, men kòman tèl fi, tèl fi men kòman yo te, yo di men kòman l ye, men kòman l te fè, men kòman yo fè. Ou konprann? Sitou nan milye ayisyen an, nan anpil nan nou gen gen gen gen gen bagay sa, gen defo sa. Anpil nan nou, lè nou tande yon bagay deyò a, nou fè pap, nou pa menm konnen nan ki fason yo te di pawòl la, nou fè pap nou pran l, nou rantre l lakay nou epi rantre nou rantre pawòl sa a lakay nou, Rantre nou rantre pawòl sa lakay nou epi kisa nou vin mete nou tankou son demon nou vin la gon gè anndan kay la nou panse ke ki tap bon pou nou okontrè se fwaye nou okontrè se fanmiy nou li divize avèk menm pawòl ou tande deyò a Tande, menm pawòl ou tande deyò a, tankou m toujou di w, kominikasyon, se echanje ide yo, moun nan gen ide pa l, ou menm ou gen ide pa w. Ide pa w la, sa pa vle di konsa ke se ide pa w la pou ki pase. Sa pa vle di tou fanm nan li menm, madanm nan li menm, ide pa l la pou ki pase, e menm jan pou timoun yo tou, sa pa vle di se ide pa yo a pou ki pase, pou ki pase. Kounya la, Lòsyè se an fwaye nap viv, si nou gen yon ide ok son bagay ki pou ki atribye nan fanmiy lan ki kapab yon benefis pou fanmiy lan, konnya nou vin chita nou diskitel men konsèy m kapab ban nou depi se bagay nou tande deyò nou nou tande deyò nou pa konn nan ki fason yo te di mezanmi pa eseye pran rantre lakay nou avèk yo pa pran yo rantre lakay nou avèk yo si okontrè se plis nap fè plis tèt nou mal. Ke nou fè, nou fè byen. Poukisa? Paske nou mal konprann, nou mal tande, nou mal apri, akoz de sa ke nou tande, nou, nou just, nou pran yo kòm si son, sa ou tande deyò a ou vin pran l, li vin tounen on egzanp anndan kay ou, tandiske ou te gen on bon fason ou t ap mennen fanmiy ou, ou te gen on fason ou t ap mennen pitit ou, ou te gen on fason ou t ap mennen madanm ou, ou t ap mennen mari ou. Ou konprann? Nou ta viv byen alèz, men lè w tande yon lòt fripouy, yon lòt vagabon, yon lòt voryen di yon bagay deyò a, nou pa menm nou pa menm tande men epi kounye a la nou vin menm vye lwa pa yo a yo genyen nou vin pran l nou rantre anndan fanmiy nou epi nou vin gate fanmiy lan, nou vin gate fwaye nou, nou vin chavire l, nou vin chavire l tandiske nou t ap viv byen. Mezanmi, pa kite bagay sa rive nou pran vye bagay deyò a rantre anndan kay nou. Konprann? Pa kite bagay sa rive, pran vye bagay deyò a rantre l anndan kay nou. Epi ankò, nan yon kominikasyon ankò, m kapab di w, fò moun nan ka di w egzakteman sa ki fè y mal avèk sa ki pa fè y mal. Konprann? Ou pa ka fin di, ou pa ka di m tèl bagay, a, yo di m ou te, yo te wè w nan Walmart la, yo di m yo te wè w tèl kote, yo di m yo te wè w tèl kote. Men, S ok moun ki te dou yo pèp nou an sonje son ti pèp ki pale anpil moun nan mèt pa wè w moun nan mèt li te ka wè yon moun ki resanble avè w li di ah m te wè entèl nan tèl kote wi li vini li te wè m te wè madanm ou te pase tèl kote wi. Moun nan pa, mari moun nan pa menm konnen oubyen madanm moun nan pat menm konnen si moun nan te sòti oubyen tout bagay, akoz ou menm ki ki gen bouch long, pa egzanp je w pa ka wè pou bou pou bouch ou pa pale, je a pa ka wè pou bouch lan pa pale, kounya la wa ale wa di konsa a m te wè madanm ou te al tande e e e e e poutan Li te ka se pa moun nan moun nan l te wè. Konprann? Li te ka li te ka se pa moun nan ou te wè. Kounye a la, lè w vin wè mari moun nan oubyen ou vin wè madanm moun nan, eh! Frè entèl kòman w ye la? Ou pa pli mal non? M pa pli mal non. Kòman timoun yo ye? Kòman fanmi yo ye? Ah ah voye m te wè madanm ou te pase tèl kote. Kounye a la, menm pawòl sa ou di yo avan yo te wè madanm nan ou avan yo te wè mari an pase menm kote a kounye a, Ou pranl ou lagel nan tèt moun nan. Moun nan vin lakay la mezanmi tande ou tande ou tande bagay tèt anba oh ou pa eh lot ou te oh tèl kote men tèl kote ou pa ale lè sa zen vin pete zen vin pete poukisa se mank de kominikasyon jan ke nap kominike kominikasyon kraze anpil fwaye Kominika se ka son kominika son mal kominike mal kominike nou li kraze anpil anpil fanmi anpil fanmi ou menm ki wè ki renmen vin pale lè w wè bagay moun yo fèmen bouch ou lè w wè bagay moun yo yo pat envite w lè w wè bagay moun yo yo pat di w pou w ta y pale sitou nou renmen pale twòp nou menm pèp ayisyen nou pale twòp nou wè nou pale nou pa tande nou pale. Nou wè nou pale nou pa tande nou pa nou pa ale so kisa pou yo fè avèk nou kisa pou yo fè avèk nou kilè nap gon chanjman kilè nap gon chanjman nan pwòl nan kominikasyon ankò avèk fwa avèk madanm se pa pou di kòmsi se vole gen de ze seri de gason lò tande yap kominike haa se se vo vole yo ta vle vole sou moun nan. Men lè w tande w ap vole sou moun nan la, moun nan li menm li pa gen li pa gen on on on li pa gen on on on on temper tou, moun nan gen on temper tou, moun nan gen on temper, menm kote w vole sou li a l ap vole sou ou tou. Nou pa bezwen pè di yo e se konsa yo ye. Nou pa bezwen pè di yo gen anpil nan nou, sitou nou menm anpil nan nou ki legliz nou pa konnen kòman pou nou pale avèk madanm nou, Kòman pou nou pale avèk mari nou paske nou konnen se nou menm ki pastè, nou menm ki dyak, nou menm ki sesi, sa ke nou di se sa, non li pa fè sans, sa ke nou di li pa ka sa, fòk nou chita, nou chita nou pataje, nou chita nou aprann, nou chita nou, nou, nou, nou, nou, moun nan di w kisa l vle, kisa, ki filin li, kisa l renmen avèk kisa l pa renmen, kisa l kwè avèk kisa l pa kwè. Mezanmi, n ap ankouraje nou, m ap ankouraje nou.

Wi wi nou di w mèsi mèsi mèsi nou rive nan moman pou nou pou nou tèmine cho a nou kapab di nap kontinye nou se yon cho ki kapab ki ka pran yon jou e dè jou e dè mwa menm pou nou te kapab pale de sa men nou konnen tan yo limite nou gen tan limite nou pa kab kontinye Kominikasyon ankò, nou kapab di w se ou menm ki pot kò w la, nou t ap pale de kominikasyon, nou t ap pale kòman ke ou kominike nan fwaye, kòman ke ou ou kominike avèk timoun e avèk moun ki alantou w, zanmi tou. Gen de zanmi, gen gen anpil bagay nan kominikasyon, gen plizyè etap nan kominikasyon, non-verbal communication. Moun nan li menm ou wè li gade w konsa li twazo oubyen moun nan li menm li fè w de seri de siy ou pa ou pa ka konprann lè lè y fè w de seri de siy ou menm si w vle konprann ou konprann ou rale kò w gen tan pa egzanp gen de lè gen de seri de gen chak kominikasyon tou chak kominikasyon gen tan pa yo gen de lè ou kab ou gen se ou pa kouri nan nenpòt lè ou pran yon kominikasyon sitou avèk madanm. Sitou avèk timoun tou. Ni avèk zanmi whatever nan avèk nenpòt moun wap mennen kominikasyon an ou chache lè ou chache tan gen de seri de kominikasyon de madanm pa egzanp se lè moun nan ap dòmi ou tande humm humm humm leve leve leve cheri ou pa tante tèl bagay humm humm ou wap moun nan nan kabann li moun nan ap dòmi ou byen kominike avèl pou di tèl bagay akoz je w klè je ou pa nan dòmi Fok ou reveye moun nan pou di inè, dezè di maten leve pou pou m esplike w tèl bagay no, moun sa pap tande w, mwen m pap tande w pou ki rezon paske map domi, ou chèche fason ou chèche lè a pou rantre pou kominike avèk moun nan. Ou pa ka di m dezè di maten, twazè di maten pou di cheri,

Epi kon fini pou wap di timoun nan konsa ke oh men tèl bagay ètè entèl te rele li te dil tou kisa sak te pase w legliz la oh sak te pase w nan tèl gwoup ou te ye nan gwoup baskètbòl la sak te pase men kotch la te rele m te no wap tann timoun nan vini li fin fè sa ke lap fè a then ou chwazi yon meyè tan ou chwazi yon ti tan kote ke ou fè moun nan prepare papa li toujou bon lòske pwal kominike avèk moun nan pou di a m gen tèl bagay pou m di w wi m ta renmen diskite tèl bagay avè w. Gen tan mezanmi, fòk ou respekte tan moun nan, fòk ou respekte lè moun nan, sa pa vle di si moun nan se madanm ou, ou ka rantre sou li nenpòt jan, pou rantre sou li nenpòt jan pou di m bezwen tèl, m bezwen tèl bagay ou lage l nan fal li, ou lage l nan lestomak moun nan, san ke ou pat bay moun nan tan, ou konprann? Kominikasyon gen tan pa l, kominikasyon gen lè pa l, kominikasyon gen moman pa l. Konprann? Chak bagay gen tan pa yo, chak bagay gen moman pa yo, gen lè pa yo. Pa rantre direktif teman sou moun nan. Mezanmi sa ke nap ankouraje w, eseye konnen kòman pou kominike avèk fanmiy ou, eseye konnen kòman pou yo kominike avèk zanmi, gen de zanmi ki pa konn kòman pou yo kominike avèk zanmi. Moun nan di w konnya ke li zanmi w, li byen avè w, epi nenpòt ti bagay ok moun nan gentan moute, moun nan gentan fache, moun nan gentan esploze, moun nan gentan tout bagay. No. Fòk ou konnen kòman pou ou kominike ansanm avèk moun nan lè sa. Lòske nou menm ki Ayisyen, lòske nou aprann kòman, lòske nou aprann konnen, nou aprann konnen kijan e kòman pou kominike avèk yon moun bò kote w, lavi a prale pi bon. Lavi a prale pi bon. N ap ankouraje w, n ap ankouraje w, eseye, eseye konprann moun ki bò kote w, eseye konprann madanm ou, eseye konprann mari w. Eseye konprann timoun yo. Eseye konprann lè sa a pou nou kapab gen yon bon kominikasyon. Lè yon bon kominikasyon antre nou menm nan. Lòske nou gen yon bon kominikasyon antre nou menm nan. P ap gen pawòl anpil, p ap gen bouch long, p ap gen pete je, p ap gen kout pye, p ap gen kalòt, p ap gen prizon tou. P ap gen bagay sa yo. Eseye fè sa. Konsa, n ap gen yon long lavi. On bèl fwaye e avèk on souri kap sou lèv nou a chak moman. Mezanmi, pran konsèy T-time. T-time, kòman pou w jwenn nou? Ou prale nan YouTube wap tape T-time with JNR. Wap wè tout show yo monte e se konsa tou ou prale nan email nou. Trè byento nou genyen de chanjman nap fè. Nou genyen de chanjman ki gen pou fèt. Nap wè pou kont mwen m nan cho a la so gen gès drin de chanjman kap fèt so pandan ke nou wè nap wè chanjman yo chanjman yo tanzantan epi aba dè nou gen anpil anpil anpil bagay tou pou nou diskite ansanm avèk ou anpil bagay nap pote pou ou anpil de de bèl cho anpil de anpil bèl pawòl bèl konsèy nou gen pou epi anpil plan tou so Ti Tam ap travay, Ti Tam ap travay, e konsa tou nap vini avèk de pwojè, pwojè yo pou ou pou kapab wè kisa ke nou gen nan, Ti Tam gen nan dyakout li pou, pou nou menm. So nou di w mèsi ou menm ki tap tann avèk atansyon, ou menm ki tap tann pasyamman, ou menm ki te, ki te toujou ap rele nou, mezanmi kilè Ti Tam ap vini, kilè Ti Tam ap, Ti Tam pap janm mouri, Ti Tam ap toujou la until, until Bondye ta pran nou oubyen ap gen kontinite, ou konprann, ap gen kontinite, ap gen kontinite, Ti Tam ap veye gen pitit a pitit gen. Gen gen pitit, gen pitit a pitit, gen whatever, gen granma, gen grann, gen tonton, gen ti sa pap pap ja ap toujou ka kontinye. Gen moun ki panse paske nou nou potkò rantre, yo konnen ti sa m te chita never! Ti sa moun never se nou pap janm nou pap janm sispann, nou pap chita paske sa ke nap fè a nap fè l avèk kè nou, sa ke nap fè a nap fè l avèk avèk panse nou, avèk tout fòs nou e konsa tou moun kap resevwa yo tou yo pran li avèk fòs yo avèk tout

So nou poko rive nan etap la. So mezanmi nap mande nou ankouraje ankouraje pataje yo pataje yo konsa nap kapab jwenn plis pou nou pote pou ou. Mèsi ke Bondye beni w.